Let's support division. Mister Trump has done that. He did that on a national debate or platform and that he should be ashamed of that. Bonjou tout moun, mwen pral pale byen rapid paske videyo sa se pa yon videyo enstriksyon li ye son videyo pou ba nou enfòmasyon poukisa moun nan peyi etranje yo ap plede pale ayisyen mal. Poukisa nou menm oze di l'union fait la force epi se tèt nou nap bay manti mesye. Video sa m deja di nou li pral long paske mwen pral pale anpil koze la. M ka menm refè l an espanyòl ou di mwens an anglè pou kominote entènasyonal la ka byen konprann ke se mesye nan gouvènman ayisyen yo ki vrèman mechan. Mwen te rete trankil pou yon bon ti bout tan, men map fè video sa pou m esplike poukisa Donald Trump e lòt moun nan peyi etranje yo gen rezon lè yap pale Ayiti mal. Mwen pral pale de plizyè bagay paske mwen atante plizyè fwa pou m ede kominote ayisyèn nan atravè gouvènman ayisyen an, men pa gen rezilta. Mwen pral eseye pale de babekyou e mwen ka menm kòmanse ansenye l pale anglè pase m te tande avanyè l ap mande sa pou l ka esplike fenomèn fatra an Ayiti an, fenomèn pa gen limyè sikilasyon an, fenomèn mesye yo k p ap kreye travay pou l ka gen anglè sou li pou l esplike bagay sa yo paske se bagay sa yo ki fè Lòt peyi ka jwenn nou pou yo pale nou mal. Mwen pral pale de ti lemwàn ke mesye yo pat kite lòt chwa pou li. Lè Ayisyen nou yo ap evolye, anpil fwa nou pa wè se nou menm ki anpeche yo evolye, lè yo fon chwa nou prè pou n kritike. Mwen te ale an Ayiti an 2016. Nan ayewopò a, mwen te pran yon liy long 200 moun. Lè mwen rive devan grefye a, li di, O, mesye ou pa Ameriken, tounen, pran lòt liy sa. Mwen di, Mesye, poukisa nou pa mete yon avi, yon siy ki di, si w pa Ameriken, se liy sa a pou w pran? Li di, Ki moun ou panse w ye? Ki kote w soti? Kidonk moun an Ayiti pa konprann kijan pou yo òganize bagay e yo pa vle resevwa sijesyon nan men moun akoz lògèy. Lè m rive Ayiti, mwen te wè yon pil chen ap goumen avèk kochon sou yon pil fatra nan wout Dèlma a tou pre ayewopò a. Mwen te di, Waw, prezidan nou an sal! Yon moun nan machin nan di, Monchè, pito w rete an silans pou pwòp sekirite w. mwen pa t remake okenn limyè pre yon kilomèt tou pre Palè Nasyonal la. Depi lè sa a, mwen te deside pou m kite pòs direktè nan lopital mwen pou m t al aprann elektrisite renouvlab. Mwen te travay pou anpil konpayi jis pou aprann kòman pou m te ka ede Ayiti nan kesyon enèji a. Lè m te travay pou Tesla, mwen te kontakte Elon Musk. pou l te ka voye ekipman elektrik ann Ayiti. Li te deside kòmanse voye Starlink, entènèt, ann Ayiti, talè m pral montre nou lèt lan. Men youn nan lèt mwen te voye bay Elon Musk yo, nou wè malgre gouvènman nou an ann Ayiti pa t sousye, Nou rive jwenn entènèt estalink lan kanmenm. Paske tout sa map di yo la mwen gen prèv. Mwen te rele Claude Joseph epi Mwen te mandel poul voye yon ekip mesye vin jwenn mwen pou antrene, li gen yon sekretè Rodney Louis ki te dim ede ap prepare diskou pou Abinadè, se poutèt sa nou pa gen tan pou kesyon entènèt sa. Mwen te voye yon lèt bay Elon poum dil e fè atansyon Ki moun a vès nap bay responsab kesyon entènèt sa an Ayiti paske yo pral fè mache nwa avèk li. Mwen te rele Joseph Lambert, li di m a monchè m okipe wi gen anpil reyinyon sou reyinyon. Mwen te remake jenn gason ap pote fanm ansent ki gen tranche pou sizèdtan sou branka pikèt an 2021. Zanmi m yo ak mwen deside mete ansanm pou nou te bati 14 mil milya wout an tè Mwen te rele Joseph Lambert pou m mande l prete traktè. Li te di m, a traktè a nan garaj wi, l nan mekanisyen. Mwen mande l konekte m avèk CNE ki kenbe tout ekipman gouvènman yo. Bon, mwen te rele CNE, jiskaprezan, pa gen repons. Mwen te rele Rod Joseph, sètadi mwen prèske kontakte tout Joseph yo. Rod Joseph di m traktè l pa t ka pase Matisan. Premye Jwen 2024, mwen te kontakte Doktè Garry Conille e mwen tante 3 fwa apre sa, jiskaprezan li pa reponn. M gen prèv yo, m pral montre nou. Mwen kontakte moun ki konnen Babekyou pou m mande èske se te yon bon polis. Moun yo di a monchè, Babekyou t ap ede polis la anpil anvan nèg yo te rive akize li pou yon krim ke li pa t menm fè. E sa m di w lan, se bagay ki vini de bon sous, moun ki t ap travay anndan polis lan alawotè pou yo konn enfòmasyon sa yo. Ebyen, sa m te ka di, depi gouvènman an pa vle kolabore pou devlopman, mwen pral ansenye Babekyou angle pou l ka esplike mond entènasyonal la poukisa Ayisyen oblije kite peyi a, poukisa Ayiti gen anpil fatra nan lari, poukisa kochon ak chen ap goumen nan lari an, poukisa. Pa gen limyè sikilasyon nan lari a. Poukisa gen mank de volonte nan gouvènman an pou kreye travay, se sa k fè tout Arayisyen ap soti. Poukisa nou pito kraze pwojè lòt gouvènman k te pase yo angiz nou kontinye yo, paske nou pa vle moun pale byen de lòt gouvènman k te pase anvan yo. Lè sa a, mwen pral ansenye elektrisite renouvlab bay jèn yo pou yo ka depoze vye bout zam yo. Se pa sèlman vin isit pou nou aprann vin avoka, pale tchwilitchwitchwi gwo fransè k ap tonbe. Gen jeni elektrik, gen jeni sivil, gen tout kalite jeni nou ka fè pou n retounen bati peyi nou e kreye travay. Sa m te ka di an jeneral, Donald Trump avèk lòt moun etranje yo kap pale nou mal, gon kesyon de moun Ohio kap di nou manje chen, chat, kana, eske yo pa gen rezon paske anpil fwa moun nan gouvènman ayisyen yo m pa konn si se sèvo yo manke ou di mwens si se pwoblèm lè nou di linyon fè lafòs nou pa menm konprann sa sa vle di. E mwen kwè se pou rezon sa a etranje fèk kòmanse pale nou mal. Mèsi. Donk, a la pwochèn.